Kisa ki pou ta fè bon bagay bon bagay kisa ki pou ta fè pou ta tankou sispann tankou paske ou di ou pa konn vann tèt ou tout tan non pa konn fèl se lè ka mare ka mare a vle di lè timoun yo grangou wi paske se mwen t manman yo mwen t papa yo mwen ki pou chache ba yo tankou yè ou t al kouche ou te al lòtbò kouche avèk yon moun wi paske yo te grangou anpil. Sa e so kisa w fè avèk 200 goud la? 40 dola? M achte yon manje ba mari goud la pou l ba yo. Yon sèl manje?
Wi e 40 dola yo vann manje a. E galan m Men tankou jodi a la e se timoun yo manje? Non yo pa manje depi m maten nan kay pòv la. Bon gen de lè lè y ap bay bagay nan kay pòv la m konn vin dèyè. Lè m vin dèyè gen moun ki dakò yo ba w mwen paske yo rekonèt mwen yo konnen m te konn gen nan ti komès nan men m tou. Gen nan moun anndan yo joure patika pou jid. Lè lap bay li joure bagay men gen moun ki di an bon manje a se moun deyò ki vin bay li kite fi a pran gen delè tou yo konn vin bay manje kafe m konn pran m pot bay yo lakay la gen delè m konn vin fè jounen avè yo anndan an tou wi.
Men se kisa ki pou ta kisa ki te ka fè ou pa janm tounen nan sitiyasyon sa ankò? Bon nenpòt sa m te jwenn nan paske m son fi k konn degaje m nenpòt monnen ka fèm degaje m pou m ede yo. Lè w di monnen konbyen kòb konsa ka paske m konn bay yo chè konbyen kòb Pou ta gen nan moun la ki pou ta.
Ou konn bagay yo vin chè, m pa ka pral mete nan ti komès mwen te konn fè. Depi m ka ta jwenn yon monnen pou m òganize m ak timoun yo, m mèt de bal pèpè m ta achte, m t ap kase yo, epi mwen m t ap itilize m ansanm avè yo.
Legal, se konbyen kòb pou sa? Gen bal pèpè l vann tout pri. Marim te al kot Senmak, m te di Senmak vann m yon ti pèpè, li te di m bon mwen, li te ka ban mwen l, men li pa gen pèpè kounye a. Lè m demande l konbyen pri, li te di m 2000 dola bal la vann.
Èske se tankou ou pa jwenn tankou gason ki apwoche w ki vle ret ansanm avèk ou oubyen akoz de timoun yo oubyen ou pa jwenn yon moun tankou tankou ki di w l ap renmen avè w oubyen l mande w sa pa konn rive w jwenn yon moun ki. M pran anpil kout ba Ok M pran anpil kout ba nan fason sa yo bon pou timoun sa yo humm bon kòm Bondye wè se pou yo. Lè w di w pran kout ba sa vle di moun nan pwopòz li ap ansanm avè w, pwopòz li renmen w api kou l wè w gen twa timoun kou l bouke kouche w la ale konsa? Paske se pa fasil gen nèg k ap ret avè w pandan w gen twa pitit la vre nan tan disal la. Bon, nèg la te ka ret ansanm avè m paske si l ta lage w monnen nan men m, tout chay timoun yo p ap sou kont li senpleman paske m ap konn tout sa pou m fè pou yo si timoun yo ta bezwen yon bagay oubyen yon sandal, yo ta bezwen yon bout pèpè pou yo mete. Pandan mwen m nan lari m ap degaje m, m t ap ba l kout epòl. Men kounya gason yo pa bon kounya.
Twa ti pitit ou yo pou konbyen papa li yo ye? Se pou 2 papa. Pou 2 papa.
Men e sa ki pa mouri a li pa baw kob? Li pat prann li di li pa pou li. Ok. Li di li pa pou li. Li di li pa pou li. Li te kitem depi sou 4 mwa. Li te di w li pa pou li. Twa bèl ti pitit wi. E vre? Wi. Twa bèl ti moun? Wi.
Bon m tap vin avè yo la, wè sa m ap di fi a nan wout la, m di poutèt m pa achte savon pou m lave pou ti moun yo ki fè m pa vin avè yo. Sa vle di rad yo sal?
Wi. Twa ti moun sa yo ki kote yo ye la? Pas anòt.
Kay kiyes se kay ki pèdi. Manmanm mouri kite yon vye kay, kay la kraze se vre, paske ou konn e Belade m te rete, lèm vini m te malad anpil, jwen Belay pa gwosèm sa, paske se moun isit mwen ye, lèm vini m jwenn kay la dekouvri, mwen gen yon sèm, manzè vle poul vann ti, ti kote manmanm te rete ou konn se sou tè leta li ye, kounya em nan nou di nou pa dakò paske mwen m pi mal nou pa ka vann ni, kounya manzè bali kay la, men gen yon ti chanm ki bare yon kouzin mwen prann poul te al fè yon ti biznis ladann li tou ekri. Kankou bay pou lap vann koka, byè ladann. Li di bon, mwen pa ka jete w anmize w la a timoun yo toujou. Kounya l ban m fè ti ladesant, kounya menm nan. M vin arive konvèti. Pandan m vin arive konvèti, gon pastè ki te di l ap ban m koute fò l, bò l pati l pa janm tounen. Li te voye 3 ba fè, 3 poto fè konsa ban mwen. Yon pastè ki te fè w konvèti a, yon konvèti, ou te fòse konvèti pou yo te ka ede w pou dyab. Pou pwoblèm yo.
Men bele pwoblèm nan kò ou deyò a. Pase m toujou di moun anpil moun sa, tankou anpil moun pa konprann sa, goun pa ket konvèti Ayiti son pa ket fo konvèti. Pase ou pa ka vin preche yon konvèti pou moun konvèti pandan tan moun nan ap soufri. Yon moun kap lap lèl, sa kèm vlo repete sa ou di a, ou te konvèti apre sa ou vin tounen nan menm bagay la anko. Bon, lèm konvèti a, pastè te di lap ede m, men se pat kèm ki te pèmèt mwen paske l te di lap ede m. E sa m di w tankou se mwayen, se se èd la. Depi lèl fin voye 3 bafè a. Pwa poto fè a bon mwen epi l achte yon ti kann tè. Yon ti pikòp sa pou 500 dola depi lè a m pa janm wè pastè a ankò. Men ou konnen tankou kote w vin pale ansanm avè m nan la menm si mwen menm m ka fin fè live la m ka fin fè live la m ap delete live la men w konnen figi w sou rezo sosyo ou konnen moun ap gade w la lòtbò
paske m vle tankou gen moun yo tankou ki ka M pa vle tankoum eseye twonpe w paske gen moun ki vini moun ka pa konnen mwen m vle tankou ou menm ou konnen sa paske ou konn ki travay mwen fè ou konprann sa vle di sa kèm vle moun yo klè pale avèk moun yo di sa ap di yo sa ou se pa se pa m pa trik ou m pa blofè w pou m fè w parèt ou konnen sa non di yo sa di yo sa pou yo pa pou yo pa pran m mal
di yo ke ou konnen ki travay m fè lè m fè l se sou fesbouk li pase wi m konnen mesye makenson ki travay li fè se sou fesbouk li pase paske Paske nan tèt moun yo, yo ka panse pou kesyon m ap poze w la. Paske sa ki pase nan travay mwen an, gen anpil moun ki yon jan trèt. Yo trèt, yo ipokrit. Nan ki sans? Gen anpil moun, sa y ap gade a la, yo vle tande l. Se zen yo bezwen ki fè l gen 3 mil moun. Se sa yo bezwen tande. Men w ap jwenn yon pakèt, menm si yo vle tande, y ap di w konsa ke, O, ou poze moun nan twòp kesyon. Si m prale don moun bal ba moun nan tan kòb, fò m poze l kesyon. Ou panse li fè anpil tou, tou sa, nou menm nou pap janm, nou pa janm ba yon goud nan travay la k ap rann moun lavi enposib. Ou konprann? Pase, m toujou di sa, pèp la se yon pèp ki ipokrit. Si se yon lòt moun m t ap pale la, m pa t ap gen 3 mil moun. M t ap gen 200 moun, m t ap gen 2 mil moun, 1500 moun. Sa a se vi prive moun nan nou konnen ki fè nou moute. Se pou m poze kesyon, pou m antre nan verite a, pou m fè nou tande ki jan bagay la tris. Si l vin kote m, se pou pale. Ki sa m sipoze fè? Ou konprann nou tèlman tèt anba n ap di m konsa ke m poze twòp kesyon, o Makenson se pa pwezon pou poze. Si w pa ka gade layv la, desann ni. Ou konprann? Pase nou sou blòf, nou grenn se paske se zen an ki fè nou. Si m t ap pale ak mwen menm ki t ap pale sèlman m t ap bay konsèy, m t ap gen mil moun. M tap gen 1500 moun sa vle di kitem fè travay la se konsa m fèl ou konprann fòm poze kesyon petèt ke se kesyon m poze a ou konprann monchè se kesyon m poze a ki kapab ou konprann fè moun tande e m tou di sa m konnen anpil nan nou ka ekri kòmantè pozitif anpil nan nou nou sou blòf paske se sa nou vin tande se zen an nou bezwen sa vle di si moun nan vin devanm nou konn travay mwen fè kanmenm Se ekspoze, tande sa moun nan di. Paske si yon moun vin kote m, moun nan pral di yon bagay, m pral di, monchè, m yon mil dola, m yon mil senksan dola, se pou m kapab. Sa sèlman m ka fè mwen menm, m tande pwoblèm li an, m ap efase live la, m fini. M pa m pa kè de view an, m ap efase live la, m fini. Ou konprann? But, se pa fòt mwen si moun nan vin, l vini l vle pale avèk mwen. Moun nan konn ki travay mwen fè. Ou konprann? So, m pa ka fè anyen. Ou konprann? Bon, jan m di w lapidan nou trèt. Nou konn travay la, nou tande l, lè nou bagay, nou di m, o poze moun nan kesyon, kesyon sa w pa sipoze poze la. Pa sipoze poze ki kote. Lè yon moun vin kote m, moun nan sipoze tou konn sa se kesyon m ap poze pou m konnen. E se kesyon m konn poze ki konn fè moun nan kriye, ki konn fè kè nou fè nou mal. Si moun nan vin devan m, moun nan di èd m bezwen, e l pa di anyen, nou pap ka ede l. Ou konprann? So, si w pa ka gade live la, desann. Men m konnen nou renmen tripotay, nou renmen zen, ou pap desann. Menm si m ta peye w pou w desann, ou pap desann. Ou konprann? So, just tande. E pa fòt mwen. E pa fòt mwen. Ok? Pase mwen menm, m pa t ap konnen. Si w pa di m sa yo, m pa t ap konnen yo.

Nou Sil pa pale li paka konnenn e anpil èd moun jwenn se akoz kem poze moun nan kesyon sa vle di se jis yon ipokrizi moun yo jwe lè yo di e pa la pou poze kesyon sa yo sa pa nesesè ou konprann bon ou konnen li pa nesesè wap tande yo ou ret nan live la wap tande sil pa nesesè kite live la.

Ok E nou tande Se kounya la Se kisa E Ou yo renmen zen ap di efa se pou ki pe renmen zen ou tout sou blof Amm Men kounya la Si Pou ta kite, paske ou di konsa ke ou pa gen volonte a. Non, m pa t konn fè. Ok, ou pa t konn fè. Men se pi piti ki kòb, pou pi piti, konbyen kòb ou ta gen nan men w la pou w ta.
Tankou l te mèt peye pou m jwenn yon simil dola, l t ap ban mwen paske m t ap achte pèpè a epi m t ap achte lòt ti sak mwen bay pou m ka degaje matin mwen yo.
Ok. Mwen menm Alò ou vin esplike moun yo pwoblèm ou M pa konnen yo menm si yo vle ede sa se yo menm Ou konprann But mwen menm sa m kapab fè Ou te sonje ke ou te mande m 100 dola Se pa sa Wi ou te pou yo manje Ou te Ou pa bezwen konplike l non Poutèt ou wè kèk moun ap gade kounya pa konplike l Ou te mande m 100 dola Mwen fè l klè Paske mwen menm m gen Djòb pa pou m fè. M gon moun ki te voye yon jès ban mwen. Mwen menm pèsonèlman, tande wi, m ap ba ou 1000 dola ayisyen.
Se sa mwen menm m ap ba ou. Si yon moun vle ede w anba live la, se li menm ki konnen. Pase mwen menm m fè l, pase m gen jèn, m gen pitit fi tou, m pa konnen kote lavi. Ou konprann? Mwen tande w e m pa gen dwa pou m di konsa ke m ap ede. Mete moun ki vle ede yo menm ya di konsa kiyes yo vle ede w. Moun ki vle ede matmwazèl la menm ya di yo bezwen ede l. Ou konprann? Bòt mwen menm pèsonèlman, mwen map fè w kado 1000 dola. Ou konprann? E Ok, so Ok Men sa sa pou ou Men, men pran sa. Sa se èd pam mwen mwen ba nou paske m tande nou kèm fèm mal ok men sa se pou ou sa se 500 dola pou ou sa se èd pam mwen ba nou si moun yo menm yo paske mwen menm lèm fò tande lèm poze w kesyon pou m tande a se pou m ka tande istwa m poze w kesyon pou m ka konnen pou m ka ba w èd gen moun ki pa konprann sa yo menm ou konprann mwen m poze w kesyon pou m ka konn pwoblèm nan pou m wè kijan m ka ede w se pou sa m poze moun kesyon se paske m vle konnen. Men mwen poum ka alèz mwen mpa pral just baw yon bagay konsa. E si ou gen ou gen mari kap travay, ou gen kote pou rete mpa ka ba ou l ou pa konprann. So mwen oblije poze kesyon. Ou wè kote m ye avè w la? But gen moun ki ipokrit yap di w, oh wap poze tèl kesyon sou blòf yo epa tout moun ki konn travay map fè yo konnen ke se kesyon m poze moun pou m konnen vi bon m pap di vi prive moun nan pou m konnen sekrè pou si moun nan pap banm manti. So wè kote m ye avè w la? E nan non e e e nan sa w di m yo. Ou konprann mwen menm m bay demwazel la sa ou konpem m bay ou menm sa so e si yon moun vle ede ou konprann si yon moun vle si kèk moun vle edew pou mete sou li pou fon komès ou konprann sa se yo menm ou konprann so se se se se moun yo ki konnen so si moun yo yo menm yo vle edew yap annik bay sa yo kapab ou konprann si moun yo vle ede matmwazèl la menm yap bay sa yo kapab paske men lèm fè moun tande moun nan. Mwen tande pou m konnen si sa moun nan gen si m ka jere l avèk fòs pa m. Men, m pa ka jere pwoblèm ou pase l gwo. Pou m bezwen l, m ap bezwen kat, senk, simil dola, m pa ka ba w tout sa. Èske ou konprann? Ou konprann? Egal, se pa, m pa ka di w eskize dèske m poze w kesyon. M sipoze ou poze w kesyon. Ou konprann? E m p ap entimide avèk moun yo tou k ap vin eseye voye moute. Paske m ap fè sa, m gen 11 an m ap fè sa, pa gen anyen de nouvo. E yo konnen yo pa ka entimide m. Si m wè sa ap di yon bagay negatif, m jis ba yon blòk, m kontinye. Moun ki vle kontinye avè l, nou kontinye avè l. Se senp. Ou konprann? E jan m di w la, 6000 dola li pa. Li petèt li ka achte yon 3 bal bwa ba l pèpè ansanm avèk li. Ou konprann? M pa konnen si gen moun ki vle. Èske ou ta renmen di yon moun yon pawòl ki ta vle ede w? E Pase kounye a mwen menm bon e kounye a se avè w pou pale. Se pa mwen menm se plis yo menm. Ou konprann? Kisa w ta renmen di moun ki la yo? Si yo pase tout kritik y ap fè l ap difisil pou jwenn èd la. Ou konprann? Se moun ki gen bon kè. Gon moun ki di mete zèl. Li mete Moyiz.

Ou konprann? E n ap gade pou nou wè èske gen yon moun k ap ede w paske nou jwenn anpil anpil moun ki ap entèrige, k ap poze kesyon nan bòt. N ap gade pou nou wè èske moun yo menm yo gen volonte si yo vle ede w sòti nan sa w ye a. Ou konprann?